Bonjour ou bonsoir a toutes et a tous, depandamman de lè ke ou menm wal genyen pou gade video sa. Jodi a pote pou nou vendredi 17 avril 2020. Media 307 rantre lakay ou. Jodi a nou pral pale avèk Doktè Solon. efektivman ki spesyalize l nan kesyon sante piblik. Jodi a nou pral gade pou nou wè kòman yon moun ta sipoze lave men l, kòman yon moun ta sipoze e m kapab di mete li nan yon kad si li pa ta genyen sanitizer pou li kapab lave men l, ak sa l ka lave men l. Epi nou pral genyen tou pou nou wè konfinman èske se yon bon chwa e pou nou kapab m kapab di evite pwopagasyon pandemi korona viris la. Nap di bonjou avèk Doktè Solan. Bonjou Doktè. Nou di yon gwo bonjou a Mesye Antoine, Antoine Denison. Nou kontan paske ou vini ansanm avèk nou, nou reyini jodi a ankò. E nap pwofite tou pou nou kapab salye tout oditè, oditris kap tande nou aktyèlman la e nan videyo sa. E nou kontan pou nou kapab. an kontak ansanm avèk Media 307 pou nou kapab wè nan ki mezi nou kapab eseye ede popilasyon an. Byen, pou nou eklere antèn popilasyon an, pli presizeman fan Media 307, n ap raple, jodi a nou avèk Doktè Solon ki pral pale avèk nou de kestyon Kowonaviris la ke ki gen non Covid 19 paske nou konnen se yon pandemi ki te eklate an Chin, nou kapab di e Desanbre 2019. Efektivman, nou pral gade pou nou wè premye kestyon an ki se, Doktè kòman nou kapab fè, si nou pa ta gen sa n te kapab rele hand sanitizer a pou nou kapab lave men an? Ak ki sa n ka lave men nou? Ki meyè fason nou kapab itilize pou nou lave men an? Byen, jeneralman, meyè fason pou nou kapab lave men nou, pou nou dezenfekte men nou, pou kapab ede nou pa pran. enfeksyon dû o covid 19 lan se ta lave men nou ansanm avèk savon e ansanm avèk dlo pwòp men si nou pa gen savon ansanm avèk dlo pwòp li rekòmande ke nou te kapab itilize hand sanitizer tou men nou fini pa rann nou kont ke aktyèlman la de nou jou hand sanitizer li vin trè rar paske Peyi ki ta pou pwodwi jan de materyèl sa yo pou ta kapab rive vin jwenn nou, yo menm se plis stoke y ap stoke paske yo bezwen lakay yo tou. Pa egzanp, y a de peyi an Amerik ke nou konnen ki frape dirman pa kowonaviris lan, de peyi an Ewòp ki frape dirman pa kovid 19 lan tou, yo menm yo bezwen jan de bagay sa yo pou kapab pwoteje tèt yo. Donk, de se fèt, nou menm isit, si nou genyen yon solisyon ki abaz dalkòl, nou kapab itilize l, nenpòt solisyon ki abaz dalkòl, nou kapab itilize l pou nou kapab lave men nou paske alkòl lan li ap anpeche ke viris sa a li menm li kapab atenn nou, sa vle di l ap elimine l pou nou. Donk, si nou pa gen hand sanitizer, an konklizyon, li trè bon pou nou ta kapab itilize nenpòt solisyon abaz dalkòl. Pou nou kapab lave men nou, sa ap ede nou anpil. Byen.
Alò, nou pral eseye ale rapidman avèk dezyèm kesyon an ki se Leta ayisyen ki pale de konfinman. E èske konfinman, Doktè Solon, se yon meyè, m kapab di, solisyon pou pwopagasyon kowonaviris la? E daprè ou menm, ki konsèy ke ou te kapab voye bay fanatik oubyen fan Media 307 ki ap swiv nou la nan entèvyou sa a? Ki konsèy m kapab di ou te kapab voye pou yo pou kestyon konfinman? Eske vrèman konfinman se meyè solisyon pou nou kapab evite pwopagasyon nouvèl pandemi kowonaviris sa?
Efektivman, konfinman se yonn nan mezi ki sipoze adopte pou kapab pèmèt ke pwopagasyon covid 19 lan li pa fèt de fason masiv. Se ki ve di li t ap trè bon. Pou nou mete an pratik mezi sa a ke leta ayisyen li menm li mande pou nou kapab mete an pratik pou kapab redwi, si nou kapab di sa, mòd de pwopagasyon ou bi kantite de moun ki ta kapab enfekte pa kovid 19 la. Men Doktè Solon, efektivman, an eseye gade pou nou wè pa rapò avèk sistèm. sante ke nou menm nou gen pa bò isi ki pa tèlman kondyanm, kidonk ki pa, ki pa dyanm vrèman, ki konsèy ou te kapab pote pou popilasyon ayisyèn nan, nous autres au niveau de la population, ki konsèy ou te kapab pote pou yo, pou nou te kapab, m kapab di, evite yon moun trape maladi sa, konsèy pa ou, kisa l te kapab ye Doktè Solon? Ebyen li senp wi, bon deja nou toujou renmen di mo sa souvanman, prevenir vaut mieux que guérir, donk se nan stad sa nou ta renmen aji plis, nan stad prevansyon, nou pa ta renmen rive nan nivo kote ke nou pral malad grav, nou pral oblije rive nan sitiyasyon kote nou antre nan detrès respiratwa, nou bezwen vantilatè. e vantilasyon pou nou kapab respire, nou pa ta renmen rive nan nivo sa. Donk se sak fè mezi sa yo ke leta mande pou nou kapab mete an pratik la ki se de mezi de prevansyon pou kapab evite ke nou rive nan stad kote ke nou pral rive nan e stad kote ke sistèm nou antre an defayans, kou mwen nou bezwen e vantilasyon pou nou kapab respire. Donk se la nou pa bezwen rive. Konsèy nou pou nou mete an pratik pou nou kapab prevni pou nou pa rive nan stad sa a, se sa yo ke nou ap fè aktyèlman la a ke leta a ap mande pou nou fè. Se konfinman ki son konfinman ki pa ka respekte a san pou san men jan ke nou tap di toutalè a, si nou pa gen twò gran choz ke nou pral regle nan lari a, an nou ret chita lakay nou. Paske ke viris la li menm, si nou ret chita lakay nou li pa ka mache vin jwenn nou. Sinon ke. se nou k pral chèche l nan men lòt moun oubyen lòt moun k ap vin ban nou l. Donk sa vle di si nou ret chita lakay nou, donk sa ap ede a redui e pwopagasyon maladi an. Donk itilize kach ne nou, pa rete nan milye kote genyen plis ke 10, 15 moun ki reyini ap pale anpil. E si pa malè nou ta remake ke gen yon moun ki ta prezante kèlke siy oubyen sentom ki ta ka sanble ansanm avèk covid 19 lan, donk pwoteje tèt nou, ok. pa rete nan milye sa a ansanm avèk moun nan epi si se nesesè pou nou kapab rele e lè zotorite pou yo kapab vin ban nou an koud men donk nap rele lè zotorite pou yo kapab ban nou koud men an se sans donk sa ki pi enpòtan se aktyèlman mezi sa yo ke nou ap mete an pratik la a pou kapab anpeche ke nou gen plis ka deja de sa ke nou anrejistre deja yo donk se yo pou nou fè lavaj de men e pa Pran men nou mete nan vizaj nou, ni nan bouch nou, ni nan zye nou, paske men nou kapab kontamine ansanm avèk nenpòt kèl objè kèlkonk ke nou te fin manyen depi opreyalab, epi apre nou pran men nou avèk tout viris sa, nou pote l nan bouch nou, epi nou bay tèt nou pwoblèm. Donk, se mezi sa yo pou nou mete an pratik ki kapab pèmèt ke nou pa rive nan faz sa ke ou fèk sot mansyone la a, Mesye Antoine. Mèsi.
Nou te avèk Doktè Solon ki t ap eseye Gade kòman n kapab lave men nou si n pa ta gen sa n te kapab rele alkòl avèk hand sanitizer. Epi tou n t ap gade pou mwen konfinman ki sa li ye. Epi palaswit doktè a an sòm li di viris la li pa genyen pye kidonk li pa ka mache. Se nou menm k al chèche l. Pou nou pa al chèche l, ann eseye gade pou mwen kòman n te kapab rete an konfinman le plis ke posib. Ou te sou Media 307 ou tap swiv entèvyou sa avèk Doktè Solon efektivman ki spesyalize l nan kesyon sante piblik avèk li nou tap gade kisa reyalite a ye pou kowonaviris la. Deja nap di mèsi avèk tout telespektatè Media 307 ki tap swiv entèvyou sa nap kwaze pou yon pi bèl e yon pi bon pwochen videyo mèsi pa bliye abòne avèk paj nou ki se Media 307 YouTube Facebook menm bagay la Media 307 orevwa a toutes et à tous à la prochaine.